Ayisyen m yo, nou gentan tande nouvèl tps lan, se pa t nouvèl sa ke n te vle tande, men se nouvèl sa ke nou jwenn. Nan videyo sa, mwen pral eksplike nou kisa nou dwe konnen de tps pou Ayiti ki pral fini toutalè, kilè ka travay lan ap fini, epi enfòmasyon ki pi enpòtan pou nou konprann ki opsyon ke nou genyen pou nou ka rete nan peyi an legalman apre 2 septanm 2025. Non m se avoka Bianca, mwen son avoka imigrasyon Etazini, mwen ede moun regle dosye rezidans yo epi mwen reprezante moun ki nan depòtasyon. Kèlkeswa kote w ap viv Etazini, si w bezwen yon avoka reprezante w nan yon dosye imigrasyon, mwen ka ede w, nenpòt kote w ap viv nan lemonn. So janm diw lan nou gentan tande nouvèl tps lan nou te konnen ke tps te pral fini depi nan kòmansman se te yon benefis tenporè li te fèt pou ye men nou te gen plizyè prezidan ki te renouvli tps lan pou ayiti avèk lòt peyi pou le moman genyen 17 peyi ki gen tps se pa sèlman ayiti men pou ayisyen yo depi janvye 2010 Nou gen tps akoz de tranbleman de tè lan ki te pase an janvye 2010 lan. So, depi lè sa a, Ayisyen ki te Etazini gen tps. Epi yo te reouvri tps lan de fwa ankò apre Jovenel te mouri akoz de tout sa k ap pase Ayiti. Sa pou konprann de tps. Tps s on benefis tenporè ke gouvèman Etazini ka bay yon peyi si li panse ke peyi an merite tps lan, non sèlman ke li panse ke tps peyi an merite tps lan, men fò li nan enterè gouvèman Etazini tou. Epi pou le moman gouvèman Etazini deside ke li pa nan enterè Etazini ankò pou yo kontinye bay Ayiti tps. So sa vle di ke a pati de 2 septanm 2025 ayisyen pap gen tps ankò, ki vle di ke si w nan peyi an a pati de 3 septanm 2025 sa vle di ke wap nan peyi an ilegal, epi depi w nan peyi an ilegal yo ka toujou mete w nan depòtasyon. So. Avan mwen diskite sa kap pase lè tps fini, sa kap pase si yo mete w nan depòtasyon, ki lòt opsyon ke w genyen, mwen vle just diskite kisa k pral pase avèk tps pou Ayiti. So, Mardi, Premye Jiyè, yo pral lage notis lan ki fè anonsman official ke yap tèmine tps a pati de 2 Septanm 2025. Kat travay ke nou te genyen an ki tap ekspire 3 Out 2025 Kounya ka travay sa pral ekspire 2 septanm 2025. Li depan de kiyès k ap fil rezidans pou ou oubyen si w vin kalifye pou rezidans yon lòt lè, men pifò nan nou, si nou pa kalifye pou rezidans nan yon manm nan fanmi nou, si nou kontinye travay avèk ka travay nou ki ekspire, sa k ap yon gwo pwoblèm pou ou. Sa ka anpeche w jwenn rezidans, men li depan de kiyès k ap fè l pou ou an. Si travay ou poko mande w pou prèv ke w ka kontinye travay nan peyi an, ou pa nesesèman bezwen al di travay ou ke w pa ka travay ankò paske tps lan fini. Se konpayi an ki dwe vin bò kote w verifye ke w gen kat travay. So, Ou pa vrèman bezwen al di konpayi yo ke ou pa ka travay ankò. Sitou si w vrèman bezwen travay la, w vrèman bezwen lajan, ou pa bezwen ap al di moun, oh m pa ka travay legalman nan peyi ankò, epi kounye a yo pral revoke w. So, si w vle, ou ka tann lè se se konpayi ou ki vin bò kote w mande w pou sa, men li depan jan m di w lan, si w ap aplike pou rezidans epi kiyès k ap fil pou ou. Paske gen enpe nan nou, si nou kontinye travay ilegal, sa ap yon gwo pwoblèm pou ou. Si w pa konnen, si w pa konprann, si w ap gen pwoblèm, mwen ta konseye w pale avèk yon avoka imigrasyon, pran yon konsiltasyon avèk yon avoka imigrasyon pou w ka konprann ki opsyon, ki sa k ka rive w si w kontinye travay san papye oubyen si w kontinye travay avèk yon kat travay ki ekspire. So kounya. An nou di ke 3 septanm 2025 rive, ou nan peyi an toujou, ou deside ke w ap rete nan peyi an, ou p ap retounen Ayiti. Sa k pral pase w? Sou a pati de 3 septanm 2025, w ap nan peyi an elegal. Depi w nan peyi an elegal, yo ka tou mete w nan depòtasyon. Mete w nan depòtasyon pa vle di ke premye fwa ou parèt devan jij lan, yo pral depòte w. Epi li reyèlman enpòtan pou nou konprann, Depi nou gen yon dat pou n al devan jij, sa vle di ke se nan depòtasyon nou ye. M pa bezwen konnen si se nan moun cbp One ki te antre oubyen si w te pase sou fwontyè lan. Nenpòt moun ki gen dat pou yo al devan jij, sa vle di ke se nan depòtasyon ke ou ye. So pou moun tps yo, kisa k pral pase lè tps lan fini? So kounya si ou pa gen ankenn lòt Aplikasyon ki pending, pa egzanp, ou pa gen yon aplikasyon rezidans andan, ou pa gen yon aplikasyon azil k ap pwoteje w, sa vle di ke ou nan peyi an ilegal. Ki vle di ke yo ka mete w nan depòtasyon. Kijan yo mete w nan depòtasyon? So, premyeman, pi fò nan nou, yo konnen kote n ap viv paske n te aplike pou tps, nou te renouvle ka travay lan so yo konnen ki kote ou ye so yo ka voye yon lèt pou ou ki rele notice to appear lèt sa a ap ba ou yon dat avèk yon lè pou ou parèt devan jij premye aparans lan li rele yon master calendar hearing sa se premye aparans kote ke ou pral devan jij lan lè ou al devan jij lan premye fwa pa gen anyen k ap rive ou yo p ap depòte ou touswit. Sèl bagay kap rive, jij lan just bezwen konnen, premyeman, eske w gen yon avoka? Dezyèman, eske w dakò ke gouvènman Etazini ka depòte w? Epi twazyèman, eske w dakò pou w kite peyi an? Oubyen, eske ou vle gen yon chans pou w ka rete nan peyi an legalman? Si w pa gen yon avoka, dèfwa, jij yo ap just ba ou yon lòt dat pou w ka chèche yon avoka vini avè w. Rezon pou sa, se paske, Jij yo konnen ke nou pa avoka. Nou pa konprann sistèm lwa Etazini. Nou ka pa menm pale anglè, nou ka pa menm konprann anyen sa kap pase nou. So, jij yo vle baw yon chans pou ka defann tèt ou. Paske gen anpil nan nou, si yo ta depòte nou, se mouri nal mouri back Ayiti. So depi nou nan depotasyon, sa son bagay ki rèlman serye, Nou dwe pran sa serye, reprezante tèt ou, pa just pran nenpòt moun pou ede w avèk on dosye, chèche yon avoka ki ka reprezante w nan kòt pou w ka gen yon chans pou w ka rete nan peyi an legal. Si w pa gen yon avoka premye fwa ou ale devan jij, jij lan ka ba w yon lòt dat pou w jwenn yon avoka. Dezyèm fwa ou vini, ou pa gen yon avoka, jij lan ka ba w yon lòt dat. Yo ka ba ou Yo ka chanje dat lan plizyè fwa si yo vle, men gen yon jou k ap rive kote ke jij lan ap di ou yo pa bezwen konnen si w gen avoka oubyen si w pa gen avoka, fò w defann tèt ou nan kòt paske yo pa ka just ap pede ba ou yon lòt dat, yon lòt dat pou tout rès vi w. So sa se se sa k konn pase lè w lè w gen lè w parèt devan jij lan. Si w gen yon avoka, avoka a ap pale pou ou, avoka a ap di jij lan ke Ki sa ou vle fè tou? Si w deside ke w vle kite peyi an, jij lan ap mande jij lan, avoka w lan ap mande jij lan si yo ka just pèmèt ou fè yon bagay ki rele voluntary departure, ki se kòmsi kòt lan ap pèmèt ou kite peyi an, men yo pa p ba w lòd depòtasyon. Si yo ba w lòd depòtasyon epi w kite peyi an, ou pa ka retounen pou dizan. Men si yo ba ou voluntary departure, Ou ka eseye retounen Etazini aprè 5 an. So li yon ti jan pi bon. Men lè yo ba w voluntary departure, jij lan ap ba ou kèlke jou pou kite peyi an epi fò w kite peyi an. Pa egzanp, si jij lan di ke m ap ba w voluntary departure, fò w kite peyi an avan premye janvye 2027. Si si premye janvye 2027 ou la toujou, kounye a se yon lòd depòtasyon li ye. Ki vle di ke gouvèman an ka just pran w nenpòt lè, epi apre sa yo ka depòte w. So li reyèlman enpòtan pou diskite ki opsyon ke w genyen avèk avoka w pou w ka konprann konsekans de sa tou. Epi apre sa, si w deside ke non, ou pa vle kite, ou vle gen yon chans pou ret nan peyi an toujou, avoka w lan ap reprezante w, l ap di jij lan kisa ou vle fè, ki opsyon ke ou ta vle aplike pou w ta ka rete nan peyi an. Epi aprè sa, jij lan ap ba ou yon dat kote ke w ap plede dosye w lan, w ap parèt devan jij lan pou eksplike jij lan pou ki rezon yo dwe pèmèt ou rete Etazini, gouvèman an pral poze w kesyon, avoka ou pral poze w kesyon, jij lan pral poze w kesyon, epi anfen, jij lan ap pran yon desizyon kote ke y ap ba w lòd depòtasyon oubyen y ap pèmèt ou rete Etazini. Si yo ba yo lòd depòtasyon, sa pa vle di ke otomatikman nan menm moman sa yo flanke w nan avyon retounen w Ayiti. Se pa konsa sistèm nan mache ditou. So menm si yo ba ou yon lòd depòtasyon, ou ka ou ka rete nan peyi an toujou pou plizyè ane avan yo depòte w, avan yo resi depòte w pou ale nan, pou retounen nan peyi w. Epi nan tout tan sa gen anpil bagay ki ka pase. So se konsa pwosès lan mache, so kounye a te m diskite avèk nou ki opsyon ke nou ka genyen pou n rete nan peyi a. So premye bagay pou nou konprann, m pa m konnen ke nou pap renmen sa m pral di an, m konnen gen enpe nan nou ki ka joure m akoz de sa m pral di nou an, men fò nou ka konprann ke gen anpil nan nou malerezman ki pa genyen opsyon. Epi li enpòtan pou m di sa tou, m pa vle kòmsi dekouraje nou, Men rezon ki fè ke li enpòtan pou m di nou sa, se paske gen anpil moun la, gen anpil moun ki la, ki pare, ki vle pran alvantaj imigran. Yo vle vòlè kòb nan men w, paske yo konnen ke nou pè, nou enkyete, nou vle jwenn nenpòt fason, nenpòt mwayen pou nou rete nan peyi an, menm si se pa yon bagay legal, menm si se pa yon bagay k ap vrèman ede nou, yo just konnen ke imigran sa yo, yo vle rete nan peyi an, si m just di yo nenpòt radòt, fè yo peye m kòb pou m ka fè yo panse ke m ap ede yo, men pandan se tan se manti y ap ba ou, se vòlè y ap vòlè kòb nan men ou. So gen anpil nan nou malerezman ki p ap gen yon opsyon jodi a, men sa pa vle di ke pa gen yon lòt opsyon k ap vini pou nou yon lòt lè. So kiyès ki pa vrèman gen anpil opsyon kounya? moun ki te antre Etazini ilegal ki te jwenn tps ki pa t janm vwayaje. Sou pa egzanp, si w nan peyi an depi avan tranbleman de tè 2010 lan epi ou te jwenn tps epi ou pa t janm vwayaje sou tps lan epi kounye a w ta k jwenn yon mwayen pou yon moun ba w rezidans, ou p ap ka rete Etazini pou jwenn rezidans lan. Se Ayiti pou w ta al retounen, retounen Ayiti. Pral gen yon bann pwoblèm, ou ka pa ka retounen Etazini menm si w kalifye pou rezidans. M konnen anpil moun ki Etazini avan tranbleman de tè lan k ap travay pou menm konpayi an depi avan 2010 ki pa t janm mande konpayi yo fil rezidans pou yo, pa t janm fè anyen sou yo just kole nan yon sèl ti pyès. Moun sa yo pa vrèman genyen yon pil opsyon pou yo rete Etazini legal menm si yo ta kalifye pou rezidans nan men yon fanmi, paske si w pa t antre Etazini legal, ou pap ka, li pa fasil pou w ka jwenn rezidans nan Etazini. So, moun sa yo pa vrèman gen opsyon. Moun ki gen opsyon ki pi fasil lan, se moun ki te antre legal, pa egzanp ou antre sou yon viza etidyan, oubyen ou antre sou yon viza touris avan w te jwenn tps lan, oubyen. Ou te antre ilegal, san papye, yo pat baw I-94, epi kounya ou jwenn tps, ou vwayaje sou tps lan, ou retounen Etazini, kounya ou gon moun nan fanmiw ki ka fil pou ou, moun sa yo, gen opsyon yo ka jwenn rezidans Etazini. Pa egzanp, ou marye avèk yon sitwayen ameriken, oubyen ou son paran yon timoun sitwayen ki gen plis ke 21 an, Ou byen ou son timoun, on sitwayen, epi ou menm ou gen mwens ke 21 an epi ou pa marye. Si se ou menm, ou ka aplike pou rezidans ou Etazini, ou pa bezwen retounen Ayiti. On lòt gwoup moun ki pètèt ka jwenn rezidans yo Etazini, se moun, sa se plis pou moun Biden yo, paske. Pou moun tps yo li ka difisil paske li depan de kilè w te antre tout sa. Men an nou fè pòz w ap jwenn rezidans nan men yon frè oubyen yon sè. Epi I 130 lan yo fil li lontan, I 130 lan apwouve, priority date I 130 lan li la li bon, li current. epi ou t antre sou Biden epi Biden ou an potko ekspire oubyen ou te antre legal avan ou te jwenn tps lan epi stati w lan poko ekspire ou ka aplike pou rezidans lan avan stati an ekspire men ankò se pa tout moun kap ka fè sa pifò moun kap jwenn rezidans nan men frè oubyen sè oubyen moun ki marye epi se yon sitwayen yon paran sitwayen kap fil pou yo. Ou gen timoun ki gen plis ke 21 an, moun sa yo, jodyen an se Ayiti pou retounen. Ou pap ka jwenn rezidans lan isi. So, e pa tout moun kap gen opsyon pou yo ka rete Etazini. Anpil moun konn toujou poze m kesyon de azil. Eske ou ka aplike pou azil um, si w te antre sou tps? Wi ak non. Lè wap aplike pou azil, anba lwa imigrasyon, premyeman, Lè w ap aplike pou azil, ou fèt pou aplike pou azil nan premye peyi ke w rive an. Pwoblèm Ayisyen, anpil Ayisyen genyen se ke yo t al Chili, Brezil, Meksik avan yo te antre Etazini. So sa se yon gwo pwoblèm pou yo, espesyalman si yo t ap travay, yo te jwenn rezidans oubyen yo te kalifye pou rezidans menm si yo pa t jwenn li. So sa se youn nan pwoblèm ki fè l rèlman difisil pou Ayisyen jwenn azil. Dezyèm pwoblèm nan, se ke ou gen 1 an de lè w antre Etazini pou aplike pou azil. Epi, so, pou moun ki te la depi avan tranbleman de tè lan, si w potko aplike pou azil depi 2010, l ap rèlman difisil pou aplike pou azil nan 2025, paske w fèt pou aplike nan 1 an. Epi, so, kounye a w ap voye yon aplikasyon azil ale 15 an an reta. Yap panse se fwòd li ye. So fò ka montre vrèman ke ou pè retounen Ayiti paske ou pè soufri pèsekisyon paske gen moun kap tann ou pou lè ou retounen Ayiti pou yo pèsekite ou, tiye ou tout sa. So fò ka montre sa. Ki ka li ka difisil si ou poko janm met pye ou Ayiti depi ou te kite an 2010. So veye moun paske ou pral jwenn anpil moun kounya ki vle di w ou mèt aplike pou azil kòm yon fason pou pwoteje w pou ka jwenn kat travay. Eske azil ka pwoteje w pou yo pa ka depòte w? Eske ou ka jwenn kat travay? Wi. Men li pral reyèlman difisil pou yon moun ki te la depi avan tranbleman de tè lan ki pa t janm aplike pou azil pou yo voye yon aplikasyon azil ale kounya. Paske se pa sèlman fòm yo ke ou ka voye, fò w voye tout bagay. ale lè wap aplike pou azil lan. So mwen konnen ke vreman pa gen anpil moun kap genyen opsyon, an lòt opsyon ke enpe nan nou ka genyen, sitou pou nou menm ki nan peyi an pou plis ke plis ke 10 an, si yo mete w nan depòtasyon, epi ou ka montre ke si yo ta depòte w, gen kèk manm nan fanmi w kap soufri, Si w ka montre sa epi jij lan dakò avè w, yo ka ba ou yon kat rezidans. Konsa. Paske gon bagay ki rele cancellation of removal kote ke si w ka montre sa, y ap ba ou yon kat rezidans 10 an. So gen enpe nan nou, se si nou rive nan depòtasyon ke nou ka genyen yon chans pou nou ka jwenn yon benefis k ap pèmèt ou rete Etazini. Yon lòt opsyon ke enpe nan nou ka montre, si nou pa vrèman kalifye pou azil, Jij lan ka eseye ba ou yon bagay ki rele withholding of removal. Withholding of removal lan, pou w jwenn li, premyeman fò jij lan ba ou yon lòd depòtasyon, epi apre sa, yo deside ke yo pap depòte ou vrèman. Pandansetan, lè w gen withholding of removal, ou ka rete Etazini, ou ka jwenn kat travay pou w ka kontinye travay legalman Etazini. Sèl pwoblèm nan, se ke ou pa ka janm kite Etazini. So ou pa ka al vwayaje, yo pa baw dokiman vwayaje, ankenn bagay konsa. Se jis yo baw benefis lan, yo pèmèt ou rete Etazini avèk yon kat travay. Epi lè gouvèman Etazini ta deside ke yo ta vle resi depòte w soti Etazini, yo ka depòte w voye w nan nenpòt peyi ke yo gen yon kontra avèk yo, tankou pa egzanp Kanada, epi men yo pa ka retounen w Ayiti. So se sèlman sa. So m konnen ke gen anpil moun ki pa vrèman genyen opsyon, men m pa vle nou dekouraje paske menm si yo mete nou nan depòtasyon, premyeman anpil nan nou poko prè t ap rive devan jij paske tèlman nou gen dosye ki nan sistèm nan nou pa gen ase jij, nou pa gen ase avoka pou regle tout dosye yo so akoz de sa moun ki pral antre nan depòtasyon kounya yo pral antre yo deja kòmanse bay moun dat pou yo al devan jij. an 2029, 2030, 2032 tèlman nou gen dosye. Sou moun ti pyès sa yo poko prèt ap wè yon jij. Epi si w pa gen avoka, gen de fwa yo ka ba w yon lòt dat de twa fwa ankò. So sa se yon lòt bagay ki ka ede nou paske sa nou bezwen, nou bezwen tan pou nou rete Etazini pou nou ka wè si nou ka jwenn yon lòt benefis tankou rezidans. Pou nou menm ki kalifye pou rezidans, pi vit ke posib aplike pou ajisteman de status lan paske lè ou kalifye pou ajisteman de stati epi ou voye aplikasyon sa ale, yo trete l menm jan avèk azil kòmsi yo mete w nan yon stati tenporè ki pwoteje w kote ke gouvèman pa ka depòte w tan yo pa pran yon desizyon nan dosye w lan. So, mwen swete ke videyo sa a ede nou, m konnen videyo sa a yon ti jan pi long ke videyo ke m konn fè yo. Silvouplè pataje video sa avèk tout moun ke w konnen ki gen tps pou Ayiti, an ki bezwen konnen kisa k pral pase, ki opsyon ke yo genyen, kisa yo ka fè, an si nou ta bezwen travay avè m sou yon dosye rezidans ke nou genyen, si w gen tps ou kalifye pou rezidans, ou marye avèk yon sitwayen, ou gen yon moun nan fanmi w ki ka fè l pou ou, vle kòmanse pwosès lan, ou ka kontakte biwo m nan, m ap lage enfòmasyon m nan nan videyo an, epi tou veye sa k ap pase online paske gen anpil moun sou rezo sosyo ki la y ap eseye pran advantaj ou, sou tiktok gen plizyè account ki fè fo account yo voye yo vòlè videyo m, yo vòlè foto m, yo voye mesaj pou nou mande w lajan, m pa janm fè sa, m p ap janm voye mesaj pou ou nan tiktok, mwen p ap janm voye mesaj pou banm kòb so pa janm fè sa veye sa avan ou avan voye kòb pou moun ke w pa konnen fò ka verifye ke w konnen moun nan vrèman na pale yon lòt lè m swete ke video sa ede nou mèsi.